Fò m di w, lè nou menm atis nou t ap fè manifestasyon, ki sa n te di? Nou pa t di se kòb sektè prive ba nou, se pou boujwa n ap travay. E pa t sa n te di. Nou mete dè milye moun nan lari, ki sa nou te di? Nou pa t di dè milye moun sa yo, se mil goud yo ki te mete yo nan lari. A chak konba e pase mal nan peyi a, nou menm atis nou revòlte, Nou ba nou non. Kounye a nou trete popilasyon se vis yo ye se pou mil goud yo pran lari. Ou wè jodi a trepase pa gen moun ki vle pran lari. Se akoz de bouch nou sou entènèt la wi. Bouch jounalis konwonpi ki toujou ap touche nan biwo leta yo ye. Se yo menm wi ki fè pèp la pa ka pran lari. Pase depi yo pran lari nou pral di yo visye, nou pral di e kòb ki nan men yo. Pase pwoblèm ayisyen, twa ka nan nou se visye. Nou panse tout moun visye menm jan avè nou. Twa ka nan nou se vòlè. Nou panse tout moun se vòlè menm jan avè nou. An m di w byen menn, m te pran tan pou m voye ti mesaj sa a pou ou ki nan gwoup lan. Mwen menm lè nou t ap fè manifestasyon, nou t ap fè manifestasyon pou Matisan, se sou Jovenel, oke, Nèg a zam te mete moun Matisan deyò. Gouvènman pa sòti yon nòt. Sa vle di bagay konsa pa t regade l. Te vin gen peyi lòk. Nou fè manifestasyon kont peyi lòk. Pase nou te di peyi lòk la pa bon pou nou. Prezidan pa janm di yon mo sou afè peyi lòk la. Nou di fòk li lage pye l pase peyi an l pa t ka dirije l. Kman n ap fè ipokrit? Kiyès ki bay Jovenel? Li pa phtk k bay Jovenel? Si nou di Jovenel te pi bon Paske bagay yo vin gate kounya. Anben Mateli te pi bon toujou ke Jovenel. Pase sou Mateli, zero kidnapin, e kanaval ap fèt nan tout kwen peyi an. Bann ipokrit. M wè kote lanmò a ye e pa la nal kriye. Tande, m wè moun kap di konsa oo pak kote nou jwenn atis yo fè sesi fè sela. Tande, pèp ayisyen pa moun sòt pase sa non apa. Yo konn ki moun ki fè yo byen wi. Ann fon konparezon mwen menm ansanm avèk prezidan w lan ou bezwen antre a mele m ansanm avèl la. Lè prezi lè te gen korona moun pat ka pran lari mesaj tap pase pou popilasyon pat viktim. Prezidan se kanaval li tal fè nan peyi l. Al gade kounya kisa m tap fè nan menm moman an san bilan si m tal bay nan peyim akayè. Ok se jèn wi m tap envesti ladan yo jèn jèn m okip jèn map map batay avè yo kòm yon prezidan klèb. M tap goumen kont delekan juvenil wi mwen prè w m pati mal mistik avèw kostarikan ansanm avèw jamayik ansanm avèw m pat jwenn yon goud nan men leta non kounya m wè nou gon sèl foli fistrasyon gwo kè depi moun poste bèl kay yo nal joure depi moun mete bèl machin yo nal joure yon bèl kay yon bèl machin pa vle di yon moun ap byen viv m pa konn sak byen viv pou nou. Paske mwen menm kote m sòti an, a kote m ye kounye an, m wè gen gen plis kote ke m ka ale. E m fè popilasyon ayisyèn nan benefisye nan tout sa m ap fè. Wi m ap di sa, m ap redi l ankò, dènyèman m te di l m ap redi l ankò. Nèg yo se kòmsi yo antre lakay ou, yo met dife lakay ou, kounye a yo di w kounye a se yo k ponpye, se yo k pou etenn li.

Etazini, Lafrans, Caricom, yo di w se 9 prezidan pou genyen. Se premye minis ki pa konprann anyen nan anyen tchoul yo pou yo mete yo di a men kote n ye men n nan twou fè nwa. Jodi a pou prezidan fransè a gen awogans, gen le toupè pou l ap pale de Ayiti lè si jodi a n nan eta n ye a la a se dè syèk ke Lafrans fè l ap piye n, l ap vyole manman nou, vyole sè nou, vyole pitit gason nou. Nou tout konnen ke moun sa yo se yon ekip imoral. Yo kraze yon peyi, yo piye n, yo fòse n peye yon dèt ke n pa dwe yo.

Erezman jodia n gen alye, nou gen moun ki konprann pwoblèm ayisyen an. Ou pral wè kounya la ensekirite ap bese nèt, pa gen bagay nan loni pou vote, donk yo pap vin bay moun blòf, vin tire sou avyon, met 40 moun nan yon machin, pa menm gen 3 zam, a dezè edmi di maten lè nenpòt ki patwouy polis tap toujou fouye yon kamyon a lè sa yo. Monte volim ensekirite nan tout nouvèl entènasyonal ap di ke 150 moun mouri an Ayiti, yo fon semèn yap ba li sou France 24, sou TV 5 Monde, sou tout kote. Jodi a wap wè, ensekirite ap bese nèt, pap gen okenn pwoblèm ankò. Jiskaske yo gen yon lòt bagay pou yal eseye mande l'ONU ankò. Jiska se yo bezwen bezwen fè yon dezòd an Ayiti ankò, ou pral wè yo monte ensekirite yo ak nèg yo a. Yo kontwole tout mesye ak zam nan peyi a. Yo kontwole ensekirite nan peyi a. A nou pwoblèm menn. Jodi a pou prezidan franse a gen awogans, gen le toupè pou l ap pale de Ayiti, lè si jodi a n nan eta n ye a la a, se dè syèk ke Lafrans fè l ap piye n, l ap vyole manman nou, vyole sè nou, vyole pitit gason nou. Nou tout konnen ke moun sa yo son ekip imoral. Yo kraze yon peyi, yo piye n, yo fòse n peye yon dèt ke n pa dwe yo. Epi jodi a, yo pa kab rekonèt ke si n la a, se yo menm pou yo fèmen bouch yo e kite Ayisyen pran desten yo an men. Lèzetazini Damerik pa ka konprann ke okipasyon amerikèn li an kraze Ayiti, vin mete bagay politik segregasyon ke yo te gen Etazini vin mete l ann Ayiti, vin divize nwa ak milat ki te prèske fini depi apre liberal avèk nasyonal yo. e Salomon donk yo kraze yon peyi yo vòlè yon peyi depi lè sa yo vle enpoze tout moun ki pou ap dirije nou yo kraze lame dayiti yo kraze tout strikti sekirite peyi a kounye a yo di yap pran pòz yo sezi ke ayiti nan eta li a la fòk yo sispann. Ou jwenn yon nèg avèk yon zam nan menl bwa kale men si w jwenn yon moun ki pa gen zam nan menl li pa gen pyès pa bliye ke gen anpil moun yo voye vini la sendomeng yo pa gen pyès. e jiska prezan gen anpil moun la ki t nan peyi an tou onu pa janm delivre pyès men moun sa yo fò poze yo kesyon mine yo nan sou komisarya ki pi pwò la mine yo nan komisarya ki pi pwò lan paske si nap pale de yon eta de dwa nou zot tou nou paka ap asasinen depi wap asasinen wap tiye se prèske menm bagay lan wap fè tou fòk ke jodi an lèm di ke fòk pèp la pran responsablitel responsablitel se fas a leta. Kòman w ka konprann ke gen 15 milyon de goud ki disponib nan ministè enteryè pou ki sa? Pou sèvis entelijans chak mwa. Gen 15 milyon de goud ki disponib nan ministè de la jistis pou sèvis entelijans chak mwa. Gen 40 milyon de goud ki disponib nan primati pou sèvis entelijans chak mwa. An tou sa bay konbyen? Sa ba nou anfen de 70 milyon de goud chak mwa. ki alwe a 3 antite sa yo. Poukisa ke jodi an, pa bliye ke si Labi te di lap atake Kafoufèy, li atake Kafoufèy. Izo te di yap atake e Solino, li atake Solino. Jeff Kanaran di yap atake e Kabarè, li atake Kabarè de fè. Yo di yap atake Akayè, li atake Akayè. Yo te di yap atake e Mibalè. Men, piske Mibalè òganize, nou wè yo pa ka rive sou Mibalè. Yo te di ap atake Kanapevè, piske Kanapevè òganize, yo pa ka rive sou Kanapevè. Men non, lè ke nèg ame an li pale, se yon chans, se yon okazyon ke li ba ou, antan ke fòs de lòd ki gen yon sèvis entelijans fò, pou antisipe. An, nèg yo di ap atake Solino. Nou kite atake Solino, kot lajan sèvis entelijans an? La a fòk pèp la mande Leta. Kote lajan sa? Lè yo di ap atake Dèlma e nou wè ke nèg yo kòmanse fè l, kote lajan sèvis entelijans yo? La, se la m ap di pèp la fò l pran responsabilite l. Paske, si pèp la pran responsabilite l, m ba w garanti sa k ap fèt la l p ap fèt. An nou pran egzanp. Lè gon manifestasyon, nou menm ankò ti mesye polisye ki di n sòti nan sen pèp lan, poukisa olye n akonpanye pèp lan, Se gaz lakrimojèn, se bal kawotchou, se bal reyèl, ò lè pèp la pran lari, nou wè ke l al manifeste pou l mande dè dwa ki inalyenab, sa di dè dwa ke yo fèt avè l. Èske pèp la pa gen dwa pou l mande Leta pou garanti l yon kay? Èske pèp la pa gen dwa pou l mande Leta pou l ba l sekirite? Èske pèp la pa gen dwa pou l di Leta ba l edikasyon? Se sa wi pèp la sòti al pran lari. Si nou bezwen maryaj popilasyon-polis, paske se nou ki pou met ajnou pou nou flate pèp la. Paske pèp la se yon fanm ye tout fanm renmen karès men si chak tan pèp la pran lari wap bat li wap maltretel gade egzanp moun solino tap kouri la yo yap kouri al nan planifikasyon nou wè lapolis transfòmel an bouwo poul anpeche pèp la manifeste men jodi an tout anpil polisye kap kouri tou ki nan deplèz avèk polisye ki pa bon men gen bon polisye tou gen polisye ki konn kriye ki vre se sa kap fèt nan lba bon. Men jodi an, nou gen yon polis restavèk, nou gen yon polis k ap fè travay oligak lan, ki p ap fè travay mas pèp lan. Si depi lè nèg t ap atake Matisan, atake Kafou, atake Gresye, atake Solino, polis lan te mande maryaj popilasyon-polis, li te akonpanye l, jodi an peyi an pa t ap rive la. Men se voulu e se planifye sa ki fèt la. Mèt Michel, gen anpil moun ki te konn ap rele anmwe dèyè Komisè Miskaden paske l te konn ap tiye bandi yo. Jodi a pa egzanp nou wè Pierre Esperance ki mande pou lapolis touye bandi yo men ou menm ou ta kanpe kont bwa kale a. Ekout,
pa pale m de Pierre Esperance, nou ka fè m pase yon move jounen. Paske, la n ap pale bagay serye, lè n ap pale bagay serye, nou pa ka pale m de Pierre Esperance. An n ap pale de peyi a. Jodi a m ap di yon bagay klè, Pierre Esperance se pa pwoblèm li te gen avèk bwa kale a. Pierre Esperance gen pwoblèm avèk Muscadin. Pa bliye ke Pierre Esperance se bon zanmi Nenel Cassy. Kiyès ki mete gang nan gresye se nènèl kasi e lè muscadin frape li frape pitit nènèl kasi du menm kou tou l frape pitit pierre esperans depi l frape pitit pierre esperans se tout afè nòmal pou pierre esperans di halte la men jodi an pierre esperans frape tou paske sonje byen map di nou lè bab kamarad ou pran dife ou menm mete pwa la ala tranp jodi an se sak fè ke ou wè pierre esperans sòti nan soulye l pou lap mande bwa kale men nou zòt se pa kont nou di nou kont. Reyaksyon pèp la, se sa fè preyalableman nou pale de 3 tip de kriminèl, nou di kiyès ki anjandre lòt. Dakò? Jodi an se yon aksyon ki mennen yon reyaksyon. Dènye jou sa yo anpil moun kritike Clion lan, nou vle pale de ansyen senatè Guy Philippe puiske dènyeman l pran pa kont lè avyon yo te pran bal yo, l di se pa nèg yo e anpil moun ta di, ta fè konnen gang yo se pou Guy Philippe yo ye depi Guy Philippe pale avè yo. Trè bèl kesyon. E tè kè avoka Guy Philippe.
Trè bèl kesyon. Trè bèl kesyon. Talè a m ta pale de 3 tip de kriminèl. Lè m ta pale de oligak ki bay zam yo. Eske Guy Philippe fè pati de youn nan oligak sa yo? Se de politisyen, de André Michel, Nenel Cassy, Youri Latortue et autres ki te nan afè kanpe dèyè barikad ou ki te bay zam. Eske lè sa a Guy Philippe pa t nan prizon? Tout lè sa a nou tout konnen Guy Philippe yo te kidnape l, yo te mennen l Ozetazini. Eske se Guy Philippe ki finanse gang yo? Eske se Guy Philippe ki federe gang yo? Tout moun konnen se madam Lalim ki federe gang yo. Eske se Guy Philippe jodi an ki fè gang yo pran teritwa yo? Eske Guy Philippe konn chita pale avèk gang yo? E nou konnen anb lè anbasadè ameriken an kanpe li di ouvètman wi li konn pale avèk Babekyou, wi li konn pale a Vitelòm e l pa yon sekrè pou pèsòn. Tout moun wè l atravè laprès. Lè jounalis etranje yo vini, yo ba yo lapawòl. Men poukisa ke dcpj pa fè travay li lè sa? Poukisa sèvis entelijans nou an pa entèvni pou di mesye jounalis sa yo, nou pa kab vin bay nèg yo lapawòl. Men kòman fè kon se jounalis ayisyen ki bay lapawòl, omwen pou nèg yo konprann verite an, yo gen tan di nèg yo de konivans avèk gang. Men sa k fè yo di Guy Philippe nan konivans avèk gang. Afè amnisti an kisa ke li ye? Men sa tout moun pè, Se komisyon de verite an. Sa m pral di la, pran l fè tiktok avèl. Nou mèt rele mèt Michel gang, avoka gang, pran l jan nou vle l. Komisyon de verite an kisa ke l ye? Se tout afè nòmal wi pou bay nèg la zam nan pale. Fò n di moun ki ba l zam nan wi. M pral pran egzanp avè nou. An 1994, nou te trè jèn nou zot. te gen Labanyè, te gen Kolibri, te gen Kobentòn, te gen Toupak, te gen Djwed Wilme, te gen Djwed Makendy, te gen Bwalyann, te gen Ti Dominiken, tout nèg sa yo, yo te finanse pa Lavalas.